Bonswa, bonjou, sa depa kilè ou pral tande ou pral gade emisyon sa, emisyon sa ki antre lakay ou se Ayisyen Viv Pou Ayiti, moun ki akonpanye w la se Frantz Dorfeuille. Mèsi avèk tout moun ki abòne, mèsi avèk tout moun ki banm love la, kontinye, mèsi avèk tout moun ki pataje videyo, mèsi avèk tout moun ki abòne, ey 46 pou san moun gad videyo a yo pa abòne, Ayisyen m konnen nou renmen moun kap fè efò. Pa dim ou gad video pa abòne Ey sim di yon bagay ki deranje w Nou ka chita n ka pale an 2020 wap defann ayiti map defann ayiti nou bezwen chanjman ayiti Nou ka pale m pa vin la pou m deranje pyès moun Tèren an gen plas pou tout moun tèren an lib M konnen w gen anpil kapasite ou gen bagay paw ou ka fè An 2020 fò n aprann tolere fò n aprann Apre se fò n aprann konprann moun paske nou fè vi nou n ap voye moute nou pa janm jwenn rezilta men kounya an 2020 pa gen voye moute ankò ann fè efò pou nou wè sa n ka bay Ayiti sa n ka fè pou peyi Dayiti paske Ayiti bezwen nou Ayiti fè sa nou ye jounen jodi an Hey pèp ayisyen patou dan lemond antye. pèp ayisyen patou dan lemond antye ka atris. Pwoblèm nan miltipliye chak jou. Pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm ka atris. Sa k ap pase la, kidnapin, Wè sa m te toujou ap di an, pafwa gen anpil nan nou menm ki di m se voye map voye map voye monte map kritike gouvènman. Pa gen kesyon kritike gouvènman, pa gen kesyon voye monte. Sa map di an verite, ou tande nouvèl, ou wè sa kap pase. Kisa yon jèn ti demwazèl 22 zan, 22 zan ki gen tout avni l, ki fèk sot konpoze nan egzamen filo ki pa menm kò jwenn rezilta men rezilta yo kidnape l yo vyole l yo bat li yo maltrete l yo lage l sou yon pil fatra an 2020 ou wè sa m ap di an lè m ap pale de pwoblèm jistis lan pwoblèm edikasyon sistèm nan nou bezwen chanje l Konstitisyon chanjman an wè li wè li lè map mande pou nou fè revolisyon an paske men ni wi gen revolisyon la kounya la sa vle di nou fon revolisyon nou pa jwenn anyen men san ap koule chak jou men ni wi men ni wi si sistèm sekiri si sistèm jistis lan tap mache an ayiti yon zenglendo yon vòlè pa tap janm pran plezi lap kidnape moun maten midi e swa. Ou li? Pa gen moun ki epanye kounye a. Se sa wi, lè w ap pale, w ap fè, ou fè yon emisyon, anpil moun patou dan lemond antye ap tande w. Gen anpil moun k ap tande m, gen anpil moun ki renmen sa m ap fè a. Men ou gen yon ti gwoup malfra la ki chita la, k ap voye monte, ki di w ap kritike gouvènman an. Ki sa m di m kritike gouvènman? Ou pa tande nouvèl yo? Nou pa wè sa k ap pase a la? Kounye a, ti demwazèl sa a, ki sa l gen avèk moun? Yo kidnape l, malgre yo mande kòb lan, y ap degaje pou yo ba yo kòb lan wi. Malgre sa, yo vyole l, yo bat li, epi yo lage l sou pil fatra. Dcpj, lajistis peyi m fè w konfyans, se pou jwenn moun sa yo k fè aksyon sa, trennen yo, epi yo pa janm wè deyò ankò. Lè w gade yon prezidan yon peyi, men ni wi, men ni yon prezidan yon peyi. Se ekri li ekri, li tèlman soumoun, li tèlman pran pòz li eklere, yon bagay ki enpòtan konsa, yon timoun konsa, si w ap pran pòz ou se yon pè de fami, e se djòb ou, se devwa w menm wi, ou dwe tout pèp ayisyen sekirite wi, tout moun k ap viv nan peyi an dwe yo sekirite wi, ou dwe yo sekirite kounye a, yon timoun ki gen avni devan l konsa. Epi ou pa wont se ek ou ekri, minis jistis la e se ek yo ekri, yo pa ka parèt pou yo ba w yon konferans de près, yon konferans de près pou yo pale de sa. E sa map di w la, tout kidnaping kap fèt an Ayiti se pou gouvènman defakto sa, se pou malandren sa yo vagabon. Epi wap gade w, si nap fè peyi vrèman vre, nèg kap kidnape moun yo, Yo pale, yo negosye pou yo jwenn kòb la. Avèk telefòn y ap radote y ap pale a, kote yo kanpe a y ap jwenn yo, yo sipoze jwenn yo. Si n ap fè peyi, nou p ap fè peyi, se yon pakèt vòlè nou ye, se pran lajan pèp la, pran lajan taks anpi pou n al byen viv avèk fanmi nou. Men sa m di nou wi, kounye a ou gen lòt, lòt, lòt, lòt, lòt bagay ki rele premye minis defakto a li menm li di w djaz y ap byen jwe. Djaz ou p ap byen jwe, ou pa gen djaz k ap byen jwe la a. Men ou nan repetisyon toujou mwen m pa menm kwè nan repetisyon djaz wap byen jwe nan kisa djaz wap byen jwe la menm nan repetisyon w pa bon non ale wè pou ta pou ta al fon live djaz ou pap byen jwe ou konn kilè djaz wap byen jwe se lè m wè m pa tande gen ka kidnaping ankò m pa tande timoun ap pran bal m pa wè timoun ap dòmi sou chandmas m pa wè timoun ap siye machin ankò m pa wè pèp la pa ka viv m pa wè. Tout moun pè an Ayiti, tout moun strese, janm wè m toujou di w lan, si w ou gen mal w ap chèche yon adrès ou pa ka jwenn adrès lan, ou mande yon moun li, yo yo moun nan prèt pou kouri wi, tèlman moun yo pè yo, tèlman moun yo strese wi, kounya se yon kesyon kanaval, kidnapping, maten midi swa, gade gade yon gade yon gade yon. On pastè a tout pitit li hein on pastè a tout pitit li k bal legliz wi gade yo kidnapel kounye a ou wè yo vòlè malfwa zengle de yo yo mande w 800 mil dola 800 mil dola ameriken yo mande sa vle di pandan lajan an ap bese yo menm yap moute pri se konsa men ye wi nan boul figi leta wap gade machin ofisyèl kap kidnape moun. Ou konprann? Se sou gouvènman defakto sa menm mesye sa yo menm 1, 2, vèsyon 1, vèsyon 2, gen plis polisye k mouri, gen plis moun ki mouri, gen plis kidnaping, gen plis masak. Pèp la pran nòt pou n wè. Se pa kesyon jwèt. Bagay la make san la kounye a. Gen san k ap Koule moun ap pran bal moun ap mouri kidnapping son jwèt epi lòt la li menm lap ekri lap pwopòz sou moun li lap ekri e pa ekri pa gen kesyon ekri se pou yo mare bandi vagabon sa vle di se nou tout nan k pa nan plas nou pou fè peyi pa gen jwèt ladanl la sa ti pitit sa sa ti yon ti moun 22 zan ki gen avni ki gen avni wè wè li lè map pale de sistèm Sistèm nan ki pou mwen si vòlè zengledo sa yo kidnapè sa yo yo te konnen lè yo fè sa yo jwenn yo yo oubyen yo pran pèn de mò oubyen yo nan prizon avi yo konnen yo pap pase pa anba pou yo peye yon jij pou yo lage paske mwen wè se yon ekip vòlè jij yon pakèt moun ki pa nan plas yo se jij kap vann jistis. kap vòlè afè afè pèp la wè li yo pa tap janm fè jan de aksyon sa yo jounen jodi a wè sa kap pase sa vle di nou pran oh nou bon mwen menm ta renmen konnen kote yo bare avèk jovenel menm kote yo bare avèk premye minis defakto sa menm kote yo bare kounye a se sa se moun sa ayiti pwodwi sa vle di se moun sa yo depi ou wè li li enkilpe li nil. Yo, rapò petro karibe soti, non li site 69 fwa. Epi li sil prezidan toujou. Epi lap voye moute, radote, frape lestomak li, kouri avèk yon peyi li bezwen al fè eleksyon. Men li wi. Men nèg la menm lakay li li pat ka jere epi jounen jodia li bezwen jere yon peyi 12 milyon dabitan. Li bezwen jere yon peyi. Genlè, genlè nou konnen dirije yon peyi se jwèt ki gen nan sa. Ou wè? Sa vle di, nou te gentan konnen li pa kapab. Nou pran pòz nou kite l lè l ap fè kanpay, te gen pwoblèm Jeremi lè te gen siklòn, l al bay tò l, l al bay manje. Kote l te jwenn yo? Kounye a, nou pa bezwen tò l, nou pa bezwen manje. E pa konsa! Nou bezwen yon bagay pou demen. Nou bezwen yon bagay k ap dire pou peyi an. Pa pran mil goud pou n al vote sa yo. Pran nòt! Pran nòt gade gade yo pa al vote ankò nou nou pran nan yo chak jou yo tounen epi lè eleksyon ankò nou pran nan yo ankò non pa pran mil goud pou n al vote pou vagabon sa yo yo fin avèk yon peyi gad yon prezidan kounye a yon yon yon jèn demwazèl mouri konsa 22 zan Olye pou ta pale se ekri ou ekri ou tèlman sou moun se ekri ou ekri ekri ou ekri sa vle di wap pwopòz mala pou yo trennen vagabon sa e pa pou yap travay vagabon se pat pou yo tap travay sa tap gentan sa tap gentan sispann sa tap gentan stope lontan e pa jodi a nou tande moun ap kidnape e pa jodi a nou tande Tout moun yo kidnape moun yo vle lè yo vle. Epi nèg yo pa fè l nan nwit non, lajounen y ap taye banda yo. Ou konprann? Machin ofisyèl. Mwen menm m pa ka gen machin ofisyèl, m p ap travay nan Leta. Moun ki gen machin ofisyèl la, nou konn tout ki moun yo ye. Sa vle di machin ofisyèl k ap kidnape moun an 2020. Nou p ap fè peyi. Kot pèp la? Leve non pèp la. E premye fwa mwen, mwen m pa konn yon pèp konsa non. Tankou son pèp ki yo yo zonbifye yo, yo mouri, yo yo poze yo, tout sa yo ba yo pran yo asepte. Non, nou pa gen dwa asepte konsa. On enkilpe, on nil tankou Jovenel Moise. N ap pale de demokrasi. Lè n ap pale de demokrasi a, nou sipoze ka jwenn tout sa n bezwen wi. Leta dwe n travay wi. Leta dwe n travay tou wi, leta dwe n sekirite wi, leta dwe n lekòl wi, ou wè yap pran dola 50 nou pa vle fè lekòl, gouvènman sa menm, gouvènman Jovenel la menm li pa kwè nan edikasyon, li pa kwè nan anyen, se fini n fin avèk yon peyi wi, se fini n fini yon peyi wi. An Nou chita nap gade Jovenel pata dwe fon segond nan tèt palè nasyonal nan tèt pouvwa ankò non Jovenel te sipoze gentan ale li fèy avèk misyon n wi li nil li enkilpe li pa li pap regle anyen ayiti non se kòb lap sere wi poul ale kisa l itil la kisa l fè pou peyi dayiti mizè nou ogmante wi pwoblèm plis wi Jovenel pa gen dwa fon segond nan peyi dayiti non ou pa wè. Gwo moun ap mouri nan peyi wi dèyè do kay jovenel wi kisak fèt non nou janm tande wè yo fè sanblan yo arete kèk nou pa konn kiyès ki fè aksyon an nou pa konn kiyès ki fè zak la kot tout kamera ki nan zòn kay prezidan an menni wi menni wi epi kou pale lòt la li menm lap voye moute ldo ap kritike leta bon kisa leta fè leta sa merite pou yo bal baton nan dèyèl poul travay pou pèp la pèp la kap peye taks li pou yo ka jwenn yon mwayen tou pou yo ka jwenn yon bagay retounen vin jwenn yo pèp la pa jwenn anyen Kot kot karavan chanjman kot bannann karavan chanjman kot kot manje ou tap met nan asyèt pèp la ensekirite kot kot lajan ou tap met nan pòch pèp la baton bal klowòks nan asyèt pèp la pran nòt pèp la nou m esam di nou pèp ayisyen nou lach twòp jovenel pa gen dwa pa ta gen dwa fon segond si nap pale de demokrasi enben demokrasi an tou men rezilta wi demokrasi nou bezwen travay Nou bezwen lekòl, nou bezwen edikasyon. Ou wè, gouvènman sa a, li pa kwè nan edikasyon, li pa kwè nan chanjman, li pa kwè nan anyen. Ou wè, se moun k ap mouri, timoun k ap kidnape, pastè. Pa gen moun ki epanye ann Ayiti. Ou wè, tout moun kidnape. Kounye a, nou menm pèp la, nou chita n ap gade. Kot direktè polis nasyonal la? Kot premye minis defakto? Kot minis jistis defakto? Kot komisè gouvènman defakto sa a? Men yo wi son ekip ti on ekip ti vagabon on ekip ti nèg ki pap travay on ekip tèt pa dwat on ekip abolotcho on ekip zagribay lè wap fè peyi moun pa kap kidnape konsa moun pa kap mouri ap pran bal konsa epi vagabon kidnaping yo vagabon kidnapè yo nèg kap kidnape moun yo yo alèz pou yo rele nan telefòn pou yap Pou yap negosye lajan kot direktè polis nasyonal la, kot minis jistis, kot lekone nou, epi nou pa al pran nèg sa yo, avèk telefòn yap radote, yap negosye avèk paran moun nan, telefòn ap di nou kote pou kote kote mesye sa yo kanpe pou nal pran yo, se konnen nou pa konnen yo, e pou nou menm yap travay, bann gouvènman defakto, bann vòlè, bann zenglendo, bann nul, bann zewo sou dis nou fè nan koripsyon zewo sou dis. Nou pa fè rezilta menm gouvènman sa menm bann vagabon kounye a moun ap pran bal moun ap mouri on jèn ti demwazèl konsa kisal gen avèk moun li gen avni li gen avni li gen avni pase nou nou pa bal chans li epi rezilta se sou on pil fatra pil fatra ou jwenn li epi nap ranse nap radote nap voye moute nap ekri nou tèlman soumoun kounye a se ekri n ekri. Sa vle di son ok li mouri konsa konsa ap vin pale de jistis vagabon kap kidnape yo se pou nou menm yap travay wè se machin ofisyèl se konsyans jeneral poun pran poun sove ayiti ayiti non non enpas monchè ayiti gen plis pwoblèm sa vle di moun ki kap dirije moun nal vote yo pa nan plas yo se sak fè jounen jodi a wè li wè ki eta peyi a wè li wè kote lap trennen nou Tèlman nou pran yon seri de nèg tèt pa dwat, yon seri de vòlè, non yo te gentan site nan tout zak yo te konn fè, ebyen se yo menm nou bay pouvwa. Wè, se yo nou bay pouvwa. Men ni wi, men rezilta a wi. Men ni, se sa k ap, se sa k ap rive. Men ni, men pwoblèm nan wi, wè li. Moun ap mouri, moun ap mouri, moun ap pran bal, pou li menm se yon jwèt li ye, l ap ekri, l ap fè enteresan, l ap vin douwe, sa touche li, se yon pè de fami. Non, sa pa touche w. Vagabon bandi kidnapè sa yo se pou yo menm se pou gouvènman sa men yap trava wa tande se machin ofisyèl kap kidnape moun bann vòlè m pa vle video sa twò long bann desepsyon bann mal pou wont se wont pou yon nasyon se wont pou yon peyi m espere m swete apre manda nou sistèm jistis mwen an li gen poul chanje sistèm jistis ayiti a gen poul chanje la trene nou gouvènman sa defakto sa nou tout nan prizon nan penitansye nasyonal poun pa janm wè deyò. Bann bann mechan bann kriminèl se konsa nou fon peyi nou fini avèk yon peyi nou fini avèk yon jenès nou pa bay jenès lan anyen epi kounya rezilta jenès lan se mouri yo tiye l yo kidnape l yo bat li yo vyole l yo lage l sou yon pil fatra an 2020 epi nou pran sa kòm se yon jwèt nou pran l kòm se yon jwèt an 2020 gad eta yon gad eta yon peyi. Nou konn tout nèg kap kidnape moun yo nou konn tout moun kap kidnape moun yo nou konn tout moun kap kidnape moun yo paske ou gen ou gen ou gen premye minis defakto la ki tou li pale avèk tout li pale avèk tout kounye a wè lap voye monte lap di w djaz li ap byen jwe djaz wap ap byen jwe menm repetisyon djaz wap ap bon Vagabon Ayiti fè sa nou ye jounen jodi an. Nou nou fè primè nan Ayiti, nou fè segondè nan Ayiti, nou antre nan inivèsite Ayiti e fini nou antre nan inivèsite an Ayiti. Leta k ap peye pou nou. Fini n fini Leta ba nou djòb, nou fè karyè nou. Tout sa n posede se Leta k ba nou l. Epi jounen jodi a gade wi, men ni wi. Menm anyen nou pa ka bay Leta an retou bann vòlè, bann zenglendo. Ke Bondye beni Ayiti, ke Bondye beni tout pèp Ayisyen patou dan le mond antye, al sipò al sipòte mesye dam sa yo, Supreme Picture Studio kap fon bon travay, al sipòte yo ba yo love la, abòne avè yo yap fon bon travay e je la jenès la jenès soutyen la jenès al sipòte yo, ke Bondye beni Ayiti ankò, ke Bondye beni tout pèp Ayisyen patou dan le mond antye, mèsi.